Jodia la mwen retounen pou mwen kapab montre nou anpil manje ayisyen. Anpil moun te renmen sa lè nou te pase anpil emisyon ki gen tout manje ayisyen yo e jodi la nou va retounen pou nou kapab vizite anpil bèl kote an Ayiti pou nou kapab goute manje ayisyen paske ou konnen se li menm ki fè Frè Joel pale kreyòl la pli plis. Ann ale koulye la pou nou kapab vizite plizyè kote epi pou nou kapab manje manje ayisyen ansanm. Sa se Frè Joel, emisyon la bon nouvèl. Kounye la ou konnen nou fè tout maten deyò epi ni madanm mwen ni wè menm nou poko manje depi granmaten Nou de yo nap travay epi nou gen bon nouvèl kounye la paske yo di kwap pote yon ti tonm tonm bay nou la paske se sa kounye la nan sezon sa gen anpil lam veritab avèk anpil kalalou avèk tout sòs tout tout sòt de bagay pou fè sòs avèk yo epi kounye la map envitew pou kapab vin lakay mwen kounye la isit an abriko ti kay mwen kote m ye tou prè lamè a ann al manje ansanm isit an abriko sa se frè Joel. La bonne nouvelle. Kòs sa nou pral manje la. Enben, kounye la, nou pral manje. Sa ou di, madanm? Ou kontan? Enpi, nou pral dekouvri sa nou jwenn la la. Pase yo di se tonmtonm. O, se bèl bagay nèt wi tonmtonm sa la. Enpi sa e lam de itab ke yo pran, enpi yo fè, se prèske menm jan avèk yon pòmdetè pire. Yo pile li. Oh. Epi yo yo yo men yo fèl avèk lam veritab e kounyea nou pral wè ki sòs ki genyen la epi pase kounye la yo fon sòs sòs la fèt avèk kalalou yo konn fè li de twa fason men jodi la li sanble fèl avèk pwason avèk oh avèk ti ti krab piti yo ti sirèt yo epi kounye la wi oh non non men se wè se bèl bagay avèk ekrevisse waw. Avèk kalalou epi bon son sa se yon maji lokal. Ki gen pwason ladan tou. Avèk tout pwason li epi son epi map diw alakòz de isi a kote nou ye kounye la nan zòn sa nou jwenn tout fri de mè sa yo frè. Sa vle di tout pwason, tout ti krab, tout ti ekribi sa yo se maten ke yo antre paske nou tou prè lamer. Mon chè map di w si gen kèk kote mwen menm nan langaj kreyòl la ke lang mwen lou m santi ke jodi la bagay sa yo pral ale nèt Non chérie. Paske sa se merci beaucoup wi madame.
Manje. Oh wi.
Oh fok nou priye wi. Wi nap priye. Ok let's pray. Chè Senyè nou di w mèsi pou abriko, nou di w mèsi pou Ayiti, yon bèl peyi kote w voye nou la. Epi nou mande pou w kapab beni manje sa, nou di w mèsi pou bèl opòtinite sa pou nou kapab vini, se pa sèlman nan bèl peyi Dayiti, men nan zòn abriko sa. Dale non de Jezi nou priye. Amen.
Amen ok bon kounye la sa
monchè se pa sèlman yon pwason men sa se yon pwason fime oh se vre se yon pwason fime ke yo mete ladan li epi yon pwason fime ki tèlman gen bon gou li Sanble ke li gen gou chabon ladan li preske kom si konsa yo fel fime li. Epi sos la, sos la son sos ki li pa two sale men an menm tan li yon jan pike tou. Epi lam veritab la li fe bagay la fet janl dwe fet la.
Men monchè m pral pran yon ti degi nan sòs la. E pa pou di madanm nan chich. Men sa l ban mwen an m ap pran toujou. Paske m wè sòs la bon anpil. Mezanmi ti krab la bon wi. Monchè m preske bon wi la map manje yon lòt ti bèt zèt sa yo. Ou konnen boo isi an Ayiti son bèl kote. Mwen ale Okap, mwen ale Okay, mwen al Jakmèl, m al anpil zòn epi mwen konnen anpil zòn. Men petèt ou gon zòn bò lakay ou ke m poko konnen. M ta renmen pou te ka envite m pou m kapab konn lakay ou, pou m te kapab vin vizite zòn kote ou soti a. Ou kapab ekri m nan yon imèl joel at haitiforchrist pwent nèt epi m ap reponn ou, n ap pale nan telefòn epi w ap vin envite m al lakay ou. Epi lè ou fin ekri m nan imèl sa a, mwen menm m ap reponn ou, m ap kenbe kontak avèk ou pou m kapab konn zòn lakay ou, pou m kapab al vizite moun yo, pou m kapab manje yon ti manje ayisyen ansanm avèk yo, al an menm tan tou m ap fè yon ti priyè avèk yo pou nou kapab wè Bondye beni zòn lakay ou kote ou soti. Sa se frè Joel la bon nouvel ekrim sou email sa poum kapab fé konesans avek ou apre sa poum ka vin vizite pey ou isi an ayiti a nou retounen kounye la nan emisyon la bon nouvel. Nap kondwi nan mitan mòn nan kounye la pou nou kapab kite wout jakmèl la pou nou kapab monte mòn pou nou ale foroje. Nou pase anpil wout. Nou fè yon bon ti tan sou wout la. Kounyela frè Jou pral pran sant aransòl. Sa vle di kounyela gen pate aransòl kapab fri. Epi mwen di fò machin nan kanpe kanmenm pou m desann pou m kapab al gen yon ti fritay avèk yon ti pate aransòl. M pa konn poukisa men lè m an pwovens konsa an deyò manje yo gen pi bon gou wi. Yon ti pikliz ou met sou li. Epi kounye la mwen m sou wout pou m ale lwen. Fò Roje m prale la. Ou pral fò Roje? Wi.
M pral vizite kredi fanm. Ou mèt ban mwen pou 15 goud. Ok. Nou gen bon nouvèl jodi la isit nan mòn Deye Jakmèl. N ap kontinye ap swiv wout la pou nou ka rive Fon Roje. Men bon nouvèl la.
Nou reprann wout la epi nou gade bèl jaden kote n a pase chou avèk pwa avèk anpil pyè bwa paske bò isi a la se yon kote ki bèl anpil epi nou prèske rive nan zòn Kounye a, ann koute yon ti konsèy pou lavi.
Nan Jan chapitre 6, 1 vèsè 51 Jezi di, Se mwen menm ki pen ki bay lavi a. Si yon moun manje nan pen sa a, li, l ap viv pou toutan. Pen mwen gen pou m bay la, se kò m. M ap bay li pou tout moun ki sou latè kapab jwenn lavi. Mwen gen yon pen la a ki. soti nan boulanjri isit an Ayiti, epi se yon pen ki fèt byen avèk farin, avèk sik, avèk lèven, avèk tout sa ki fè pen an bon. Si mwen pran nan pen sa, mwen mete janbon, mwen mete fwomaj, mwen mete yon ti mayonèz, m fè yon sandwich, L ap kenbe m pou yon ti tan. L ap ban m fòs, l ap ban m vitamin ke m bezwen pou m kapab mache, pou m ka fè sa m bezwen fè a pou kèlke zè de tan sèlman. Men apre yon ti moman, apre kèlke zè de tan, m ap vin fèb ankò. M ap bezwen jwenn yon lòt bagay pou mwen manje. Men, Jezi menm, li di li se pen ki bay lavi a. Sa se yon lòt kalite pen wi. Paske lè nou konprann sa Jezi fè pou nou sou lakwa, sa vle di li te mouri sou kwa, apre twa jou li resisite, kòm Labib la di, pou nou menm kapab genyen lavi an abondans, lavi an kantite. Epi si nou goute de pen sa a, sa vle di si nou goute de lamou avèk gras avèk mizirikòd ki nan Jezikri, nou menm nou pap janm soti wont. N ap gen pen sa a ki ap fè nou viv pou letènite. Ban m esplike w byen. Se pa relijyon w, se pa legliz ou, se pa pwòp doktrin ou. Paske lè w kanpe devan Bondye dan lè dènye jou, paske Labib di, tout moun. nèt genyen pou met jenou devan Bondye vivan dan le dènye jou. Pa gen youn kapab chape jou sa a. Sa son jou la Bib di rele jou jijman. Epi nou pap kabab di se batis nou ye, nou pap kabab di se katolik nou ye, nou pap ka di son advantis ke nou te ye, nou pap kabab di se ko son metodis ke nou te ye, paske Jezi Bondye nan syèl li pa gade non legliz nou, sèl sa li bezwen konnen se si nou te goute de pen sa a ki bay lavi, li menm, Jezikri, nou menm fò nou konnen l pèsonèlman kòm Sovè vivan nou. Fò nou rekonèt Jezi kòm Sovè. Fò nou kapab mande Jezi antre nan lavi nou pou nou kapab goute de pen sa a ki bay lavi. Se pou sa, si w pa satisfè nan nanm ou, si w santi ke w gen yon vid andedan ou menm, petèt se alakòz de peche w ki poko fin ale, ou poko asepte Jezikri kòm Sovè w, ou kapab mande Jezi antre nan nanm ou, antre nan lavi w, e l ap fè sa. Labib la di l ap frape sou lapòt de kè w, pou nenpòt moun ki ouvri pòt sa a, Li menm l'ap antre, l'ap soupe ansanm avèk ou, e ou menm w'ap soupe ansanm avè l. Sa se frè Joel avèk yon ti konsèy pou lavi isi an Ayiti, lapè Bondye avèk ou.
Men bon nouvèl la.
Donk aprè midi an se yon plezi pou mwen pou nou pou m pale nou de tonmtonm kalalou ki se yon spesyalite de rejyon Jeremi e de la Grandans. Son yon manje ki gou anpil avèk kisa ke li fèt? Son yon bouyon ke nou genyen avèk fwi de mer, vyann epi kalalou, dyondyon ke nou manje avèk yon pire de veritab. Alò, jodi an m pral montre nou tout engredyan ki rantre lan kalalou tonmtonm nan, epi on lòt moman nou pral manje tonmtonm ansanm, ok. Donk premye bagay enpòtan an se veritab lan, nou wè li men gon bèl tablo la a tou ki reprezante veritab lan, se prèske senbòl lagrandans, veritab se senbòl lagrandans lan ke li ye. Paske tout kote w pase ou jwenn pye veritab epi se manje vrèman moun jeremi veritab sou tout tout jan tonmtonm nan se youn ladan yo. Sa son bèl dyondyon, flè dyondyon an bèl. Alò nou pa kraze flè a ni nou pa mete dlo an sèlman. Nou mete tout dyondyon an lan kalalou an e lè l melanje avèk gonbo an vrèman son bagay ki bon anpil anpil anpil. Pou mwen m toujou di sa ke se pi bèl konbinezon de manje ke mwen konnen vrèman asosyasyon bagay sa yo. Donk, nou genyen pire veritab lan ki fèt avèk veritab lan. Yo mete l bouyi lan dlo avèk yon ti sèl. Answit, lè li fin kwit, yo kite l frèt. E se veritab sa a ki pral sèvi, ke nou pral mete lan pilon an, ok, pou nou kapab fè boul veritab lan, boul tonmtonm nan ke nou pral manje avèk sòs kalalou an. Alò, spesyalite veritab lan, e jan ke yo pile l lan, chak fwa ap pile veritab lan, yo tranpe manch lan lan dlo. Se ki vin fè ke vin gon yon sètèn elastisite. Donk, ou vini avèk yon boul ki ki ki tout ansanm li pa grennen ok donk sa a se pure veritab lan ke nou pral manje avèk sòs kalalou an sòs kalalou an li menm son sòs ki fèt avèk anpil djondjon anpil gonbo kalalou ok answit veri avèk nou mete lan lan fwi de mer lan ou kapab mete pwason seche sa nou pral manje talè la se pwason seche l genyen ou gendwa mete sirik Ou gen dwa mete krab, ou gen dwa mete vyann tou, vyann bèf, vyann kochon, tou sa, ou gen dwa mete krevèt tou, kèlkeswa fwi de mer lan ke w mete ladan l, li pral bay gou spesyal. Men asosyasyon 3 bagay sa yo, vyann nan, pwason seche an oubyen fwi de mer lan, kalalou gonbon an avèk dyondyon an, li bay yon bouyon se koupe dwèt. Lè w manje l avèk veritab lan menm menm se sa nèt. Tout moun ki fin Jeremi mande pou tonmtonm. Alò nou menm son plezi chak fwa pou nou prepare oun bèl tonmtonm poun fè tout moun goute tonmtonm. Nou swete ke tout moun oun jou gen plezi de vini Jeremi pou manje tonmtonm avèk nou.
Avan nou ale abriko frè Joel pran sant manje ayisyen fol fon ti gade pou wè. Bonswa Koman nou ye? Byen Nou la wi Bon nou sou wout soti jeremi ki pou ale abriko epi nou wè wout la bèl tout bagay fèt la men la konsa kounye la mwen wè nap fè yon tablèt se tablèt pistach wi. Kote sa ki gentan bon la a? Tout bon. Tout bon la a, sa a bon? Wi. Humm. Epi sa se sa se tablèt bonbon li fèt ak pistach epi kounye la m pral goute l. Mezanmi. Li dous, li gen sik, li gen pistach. Komsi m goute kanèl tou. Li fè bon, li fwen an fè bon bagay. Wi, li gen kanèl wi. Li gen ti kanèl ladan l?
Wi.
Men li bon. E ou di sou wè l bon? Yo k ap manje. A mwen chè, ou wè se yon bagay ki ap fè blan pale kreyòl la wi. Manje ayisyen, bò isit ap bonbon, lòt bò Jeremi, se tablèt n ap manje, tou frè k ap fèt. Sa se bon nouvel. Madame nan dil swaf dlo se ti wot sa m pral bay madame nan yon ti yon ti dlo kokoye poul bwè la wi.
Oh sa gou. Li tre bon merci.
Men bon nouvel la.
De fwa nan jounen an ki pi bon pou fè lapèch, granmaten oswa lezapremidi nèt. Epi mwen menm mwen desann pou m kapab gade yo fè lapèch sa a paske moun yo kontan, kòm yo travay kòm yon ekip ansanm, gen pafwa yo jwenn gwo pwason an kantite, gen pafwa se ti pwason piti. Men jodi la. Mwen menm map gade bèl sadin kapab antre ase ke sadin sa yo vin rekolte la epi yo pral dirèkteman anndan mache a pou yo kapab fri pou tout moun nan zòn nan kapab jwenn. Gade, kounye la se pwason fre ki tou fèk fri bò isit la Briko, Pè Jwal pral manje wi.

Epi ti pati sa m fek sot manje a se 5 goud. Epi se bon protein. Monchè gen lè m tap manje tout chodyè a nèt.
Vin vizite nou nan Abrikonon, Men bon nouvèl la.
Bon nou apèn rive port du pay sou avyon an ou konnen lang mwen komanse lou paske m gen preske 10 heures de tan depi m pa manje manje kreyòl pou yon ti manje manje ayisyen la m gen ti pikliz mwen m te komande pikliz spesyalman sa se yon pikliz port du pay sa gen anpil karòt ladann chalòt piman chou bon bagay nèt pikliz port du pay epi Mwen mwen kontan vini paske se se frè Luckner Coridon ki te envite m mèsi kote nou kote nou prale la a? Nou nan restoran aktyèlman men nou pral file la pou Sen Lwi di Nò. Wi epi la nou genyen yon pwason. Bon yon pwason la avèk bannann peze.
Avèk pikliz? Avèk pikliz. Nou gen lontan, m gen yon bon ti tan tou, depi m pa chita nan yon restoran Ayiti. E vre?
Ben wi. Wi, sa se yon bagay ki fè m, nenpòt blan ki manje sa l ap pale kreyòl apre wi. Wi, kèlkeswa blan. Se paske wi, se paske son, wi. Non, men m ba yon garanti sa. Ya, si l pa manje manje sa, li p ap pale, li p ap pale kreyòl. Si pikliz la bon jan l sanble l bon an, li gen dwa fè m tonbe nan jagon menm. Wi. M gen dwa pale jagon wi. Jagon. Anpil, wi, paske bagay sa. Se bon ou vle Konte priyè pou nou ok.
Senyè nou diw mèsi enfiniman dèske ou ba nou posiblite, privilèj nou chita nan resto ansanm e nou frè nou yo ansanm nap manje e nap mande w Jewova beni nouriti sa beni men ki fè l lan e beni sa yo ki poko gen posiblite pou yo jwenn.

Men pikliz sa se yon bagay spesyal ke ou fè. Yon bagay spesyal li.
Ebyen e bay nou resèt li. Kijan ou fèl la? Li gen karòt. Li gen karòt.
Wap wèl la, si w vire l la wap jwenn echalòt ladan li. Wap jwenn la, li gen yon chou. E chou an se yon bagay e sa se avèk chou palmis lan l fè menm. M fè monte pye palmis lan, al pran chou, koupe pye palmis lan, e al pran chou an ladan li. Li gen zonyon ladan li, li gen tout sa w konnen, epi li gen yon bon sitwon ladan l. Epi li gen bon piman ayisyen an ladan l tou. E gen yon ti bagay tou nou achte ozetazini ki rele vinega, nou mete yon ti vinega ladan li. Yon ti vinèg. Yon ti vinèg.
Ki trè trè trè trè trè bon.
Ebyen, mèsi. Nou konn sa n ap fè fin manje, epi si nou santi nou ka pran ankò, m ap ba nou diri. Pase restoran sa se konsa l ye, pou w manje, pou w kite. Si w manje ou pa kite rès, ou pa bezwen peye. Ok. Mèsi bokou. Ok, dakò.

Kale malanga a epi ou lave l, ou rape l, lè w genyen ki sèk genyen ki mouye tankou lè malanga a jèn li bay dlo lè tankou li rèk li fè malanga a lè w rape l la li di ou fè preparasyon mete sèl fen ou mete lay. Epi ou pile yon grenn magi ladan.
Ou pile, di ou pile, ou pile magi avèk. Avèk lay, pèsi, sèl fen. Waww.
Mwen te imajine sa.
Epi ou melanje l. Tout tan yo retire. Boute youn ou byen ou gen dwa pran ti kal nan sa. Ou boute si l gen sè. Mwen pran yon ti gòj.
Mhmm li bon. Ok ou te mete lwil deja. Wi. Epi lwil a byen cho. Wi. Ok.

Waww sa joli
merci rosette.
Merci rosette e serye.
Ebyen ou gentan fè yon ti akra ak rosette.
M pat fè anyen se ou menm ki te gade l.
Wi rosette te fèl byen. Ok waww epi nou genyen akra ki fèt ak malanga ki lòt bagay li gen madam.

Sa se Accra. Pou nou menm ki a Boston, pou nou menm ki West Palm Beach, I am sorry for you. Paske, as for me, m la Accra. Mèsi lèske ou swiv la bon nouvèl jodi la m espire ke ou te kontan wè tout manje manje ayisyen